Bonjou tout moun, bonjou maten an e nou salyew dan le non presye de Jezi e nou bay Bondye glwa nan lavi ke chak moun e ki pral koute nou, nou pap bliye non nou se Evanjelis Wilfrid François depi ou tande vwa sa se Evanjelis paw la Evanjelis Wilfrid François ki pase sou plato a maten an. E pou nou kapab pote yon konsèy pou ou maten an. E ki konsèy nap pote pou ou maten an, e ou ta menm ki ta renmen konnen, e pa bliye tcheke yon zanmi w, pa bliye tcheke yon fanmi w, e di l vin abòne ansanm avèk nou, e pou w kapab toujou genyen konsèy di jou, e pou w kapab toujou genyen tout sa ki ap tonbe yo. E mwen salye chak moun ki gentan abòne ansanm avèk nou, e mwen salye chak moun tou ki ap fè yon travay pou Bondye, yon jèn kèlkonk kèlkeswa jan sa ye ou deside ou deside ke pou seme isiba pou kapab al rekolte anwo mèsi byen Bondye beni nou e nou diw ankò pa bliye abòne nou abòne avèk chanèl YouTube nou an pou kapab toujou jwenn konsèy e toujou envite yon moun di ale gade evanjelis e Wilfrid François ki ap pote konsèy pou moun ki kapab konnen kòman pou yo mache avèk kòman pou yo kapab gen yon konpòteman nan fwaye yo. E nou ap pote konsèy pou madanm marye yo jodi a, nou vle pase kay madanm marye yo, nou vle pase kay mesye marye yo e ki toujou kanpe e lè yo di jiska lamò nou se pa nan sante kou nan maladi nou la ansanm, n ap viv ansanm jiskobou. Kisa nou prale avan ke e pou medam yo. Dèfwa yo konn nan yon sitiyasyon e pli fi yo gendwa konn plis e lè yo nan yon sitiyasyon yo bay tèt yo pwoblèm, yo enkyete yo e m kapab di w konsa ke e depi w gen Jezi nan lavi w, kèlkeswa ou menm ki poko asepte Jezi, Lè wap jere yon fwaye, mande Bondye pou l ba w kapasite pou w kapab jere yon fwaye. Gen moun nan, li al jere fwaye a men li pa gon kapasite pou l sipòte mari a, li pa gon kapasite pou l sipòte madanm nan, a nenpòt kèl moman, nenpòt sa ki tonbe li gentan kouri al rakonte moun. Dèfwa nèg la konn rive nan yon nivo, E fi a telman pa vle wèl li toujou ap esplike moun a e gade figi entèl li gen yon odè li gen yon bagay mwen menm mwen paka sipòte odè mwen paka konprann kèlkonk li gen yon defo mwen paka genyenl mwen paka sipòtel lakay mwen mwen paka wèl devan jem nan premyeman dabò se ou menm ki pou kontwole mariw map di sa medam yo kontwole nèg yo dèfwa lè li pral legliz Toujou gade, fè yon ti gade pou w wè si chemiz lan byen ranje, fè l vire gade, pètèt se pa yon moun nan lari ki pral di l konsa, ou konnen chemiz ou pa byen ranje, epi tan ke madanm ni te la, e an nou di ke, an nou mete yon tèt a tèt, lè nou marye pou nou youn sipòte lòt. Dèfwa moun nan gen yon defo lakay li, pandan ke w potko marye avèk li a, ou potko ka dekouvri l. Se pi bon fi k te ka gen sou latè. Se pi bon nèg ki te ka gen sou latè lè n fiyanse. Mezanmi, gon lanmou la k ap koule tankòm se yon lwil k ap sot sou tèt Aawon k ap tonbe lan bab li epi k ap tonbe sou vètman l. Se konsa lanmou an goumen le jou ke yo antre lan lyon di maryaj. Lè yo fin marye, kay la toujou tonbe an debonday. Kay la toujou gon pwoblèm, toujou gon pawòl, toujou gon yingong lan kay la, toujou gon bagay. Èske w konprann? E mwen menm mwen te kapab di non. Lè nou gen yon bagay mesye dam se jere l. M poko marye, men Bondye toujou ban m kapasite m ka jere yon fwaye, ou konprann, e m bezwen konsèy lòt moun ki pou ede m jere yon fwaye. Cheri ou konnen w fè m tèl bagay, men pa al rele vwazin nan, di nèg sa ou konnen l gen tèl defo, depi yo pa ba l, depi yo pa ba l graten, enhen, depi yo pa ba nèg sa graten, li soti pou l kraze kay la. Ou konnen cheri a renmen graten, premye swa depi w konnen ou fin grate, ou konnen ou fin etire manje pa l la, mete yon graten, mete graten an. Ou konnen ou konnen ou konnen li toujou li renmen ji a lè lè w fin ba l manje li bezwen ji a kouri mete ji a pou kouvri pou relasyon yon ti senp bagay ka fè w tonbe e yon relasyon kraze epi yon ti senp bagay ou fè pou mari w sèlman ka fè l pa janm twonpe w lan vi w. Ou konprann? Toujou repase rad moun nan, toujou mande moun nan, ou konprann, lè w al nan mache a, ou jwenn yon chemiz ou pote l. Lè w al nan mache a, kòb li te ba ou a, ou toujou fè yon ti, ou toujou kite yon ti rès wi. E lè w al nan mache, ou te wè ke li pa t gen pafen non, li gen yon, ou pa pase pou moun pral di ke mari w gen tèl odè, e pitit ou gen tèl odè. Fò, paske. Se kesyon jan w mache avèk mari w la, jan w konpòte w avèk mari w la, dè demen timoun nan ki nan kay la, li pral di m te swiv manman m, m te swiv pou m wè kòman manman m ye. W ap gade Nelson Mandela, nèg sa toujou repete nan istwa paske li te itil Afrik. Gen de fi ki gen yo nan fwaye, ou tèlman santi w fyè de fi sa, kèlkeswa kote w rive ou pa ka pa pale de li. Dèfwa ou gen dwa al esplike yon moun de sitiyasyon lakay ou kòman mari ou konpòte w epi li menm pa l la pi grav. Dèfwa mari n pa l la pi grav e li menm li gen yon fason pou l jere li pa p di w ou menm l ap pote ba ou epi w ap mete mari w nan lari. Jodi a m di dezòmè depi w wè mari w gen yon defo lakay li, depi w wè madanm ou gen yon defo lakay li, li pa konn abiye, depi w wè madanm ou ou ta gen stil ke li gen yon lòt je sou yon moun konnen gen yon bagay ki pa mache. Eske se kob la ou ba li ki pa sifi? Eske se e lanmou an ki diminye? Cheri kisak pase? Pa kite l ale. Defwa se yon bagay, yon ti senp bagay moun nan bezwen chache lakay ou. Ou konnen mesye yo. Yon ti senp bagay l ap rale lakay ou. Li tèlman pa ka jwenn li, l oblije al dèyè lanmou yon lòt. M pa konseye w, ou menm fi kòm gason, pou janm twonpe madanm ou. Paske w fè yon sèman devan letwon de lagras. Ou di konsa, nou fè yon sèl chè ansanm, ou pa gen lòt pou al kot, pou al dèy yon lòt ti chè met ansanm avèk li. Twòp chè, twòp chè pa bon. Ou konprann? E se mete tèt nou ansanm avèk li. Èske fi a se komès li renmen? Èske l pa renmen komès? Èske l pa renmen fè aktivite? Èske l pa renmen al nan kizin? Cheri, m ap mete w chita. Ou konnen tèl bagay. Nou fondonvway. Avan m al travay, fòk m manje. Avan m al travay, fòk m bwè yon ti ji paske m ap travay di. Pase men nan tèt li, pale ansanm avèk li. Gen fi a, se lanmou an li bezwen. Li bezwen yon moman pou w pase yon men nan tèt li, pou w pale ansanm avèk li. Li bezwen yon moman tou pou w chita, pale ansanm avèk li. Di l cheri tèl bagay, tèl bagay. Nèg la bezwen yon moman pou w pale ansanm avèk li tou. Se pa kesyon de dòmi, youn dòmi a goch, youn dòmi a dwat ki enpòtan. Men sa ki enpòtan nan yon relasyon, se jere yon relasyon. Se konnen kòman ou ka jere yon maryaj. Se pa kouri divòse a ki enpòtan. E m ap di sa tou avèk ni jèn yo, e ni moun ki marye yo tou. Pa gade sou bote yon gason. Pa gade sou vi entèlektyèl li. Pa gade sou kapasite de mwayen l. Men gade sifizaman èske se moun sa w ka viv ansanm avèk li. Èske mennaj m genyen an, èske mennaj sa se pa mennaj pou l mennaj mwen? Èske l ka vini yon òm pou m marye ansanm avèk li? Èske fi sa ka vini yon fanm pou m marye ansanm avèk li? Toujou poze tèt nou kesyon sa. Toujou mande Bondye, èske moun sa k nan men m nan, èske moun sa m wè m ap fè wout ansanm avèk li a, èske se li k la pou jiskobou vre? Demen si Dye vle pou w pa soufri. Yon moun ou ka antre nan lyen di maryaj ansanm avèk li, li di w se kodenn l ap manje, li di w se poul l ap manje, epi l egzije w al fè, pou al fè sa ki pa sa, dèfwa gen moun, dèfwa gen de fi a, mari a egzije l pou l fè gwo manje pou li, m ap tou, m tou bò, m pa ni pou nèg, m pa ni pou fi, men m vini pou m jere, pou nou konn kòman pou n jere yon relasyon, kapasite pou n genyen. Jodi a nèg la vini l di w konsa men di dola, achte yon aran fè sòs, Obeyi Ashley. Jodi a se ti pwason sale a li ka pran pou l ba ou Ashley. Dèt demen si Dye ve l ka touye kodenn nan l ka siyon bèf lan kay la nan jwa. Demen si Dye ve m ka kwit yon diri blanch m manje l avèk yon ti papay m tòp tòp li m manje l. Glwaradye. Dèt demen si Dye ve timoun yo yo ka al lekòl ap bwat m ka ba yo sen goud pou yo manje yon bonbon se dja. Se ba li l. Pa janm fè eksè nan yon relasyon. Pa janm pouse madanm nan al eksè. Pa janm pouse mari a al eksè pou l al fè de bagay li pa t dwe fè. Ou konprann? Tout sa w jwenn nan men mari a, kontante w ansanm avèk li. E m ap di jèn fi yo tou, toujou mande Bondye ki plan w gen pou mwen? Ki plan w gen pou mwen? Ou gen yon moun ou ka gen ansanm avèk li la, nou fè twa jou anndan yon kay, nou fèmen, n ap asepte soufrans kòmsi l te dous moun pa konn afè nou. Gon fi rantre nan Lundi Maya Gabler. Yon nèg bal 10 dola pou l achte yon ranga. Li mete l sou 2 ran, leve jip li apre l anmwe wi. L anmwe pou ou wi. Paske li pa gon kapasite pou l te. Li di konsa l pa t konn manje sa lakay li. Men gon fi frè m ou vin la, ou ba l 5 goud. Ou konnen avèk 5 goud sa la a, sa l fè ba ou sou tab la la, ou konnen ou konnen ou te mèt ba w lòt mil dola li pa t ap satisfè ansanm avèk li. Maten an, toujou gen yon kapasite. Èske moun ki lanmè m nan se Bondye k ban mwen l? Èske moun mwen genyen an m ka fè wout nan ansanm avèk li? Èske moun mwen genyen an s on moun vre ki la pou mwen pou leta e pou letènite? Lè n ka manje, bèl souri, lè n pa ka manje, bèl souri. Lè m ka bay kòb, bèl souri, lè m pa ka bay kòb, bèl souri. Maten an, mwen egzòte chak moun. Mesye marye, madam marye, sispann rakonte moun afè w. Gon moun w ap rakonte afè w pa l pi mal nan fwaye lakay li. Jezi konnen sa feblès ye. Ou konnen mari a, li manje anpil. Toujou fè yon efò ba l anpil manje a, depi l ba w kapasite. Pa al di moun li son abusador, li son aloufa. Non. Chache jere sa. Li renmen sal renmen an depi li gen kapasite ba li l pou jere yon relasyon. Pase li mande sakrifis pou kapab kanpe pou jere yon relasyon. Fok ou gen kè pou fè sakrifis sa. Maten an, m ta swete madanm marye yo, m ta swete mesye marye yo pou yo pa antre nan kèk bagay. Se se konsèy m pote pou ou menm ki marye deja. E ou menm ki poko marye tou, toujou mande Bondye pou l ba w moun ki ka sipòte w. Gen yon maladi ou fè, mari a ka ale. Gen yon maladi ou fè, madanm nan ka ale. Men gen yon maladi ou fè, jiska lamò nou separe. Mari a ap kanpe bò kote w. Madanm nan ap kanpe bò kote w. Pitit la ap kanpe bò kote w jiskobou. Jiskobou! Pa di jiskobou pou moun wè, men di jiskobou. Gen defi w pran, se paske w gen mwayen li ka kanpe ansanm avèk ou. Gen defi w pran, e paske w nan yon bèl djòb, e paske li wè w gen yon abiman, li wè w gen yon bote. Men dèt demen si Dye ve, ki pral rann relasyon w soufri, paske l pa t renmen avè w pou lanmou. Li pa t rekòlte avè w pou l te rakon, pou l te rekòlte lanmou ansanm avèk ou, men l te vin rekòlte avè w pou l kapab gen yon mwayen nan men l. E tout moun ki pral tande konsèy sa, pataje l. Fè mesye marye a tande l. Fè madanm marye a tande l. Enpòtan se pa al rakonte moun. Enpòtan se pa kouri al nan komite a. Enpòtan se pa kouri al pase papye a. Men se gade kote pwen fèb la ye. Kiyès ki gen pwen fèb la? Kisa m dwe fè pou m kapab amelyore sa k ap pase nan fwaye a? Èske madanm nan renmen lè m lave pye l? Mesye nou tande! Èske madanm nan renmen lè m pote yon chokola pou li? Èske madanm nan renmen lè m chita m pale ansanm avèk li? Men si m wè l ap chanje kounye a la, m ap gen tan pou li. Èske mari a renmen lè m ap vin ranje ti kravat li? Li renmen lè m ap ranje brezo l, lè m ap ranje chemiz li? Èske l renmen lè m ap pase men nan tèt li? Eske l renmen ke lè n ap sòti pou m kenbe men ansanm avèk li, pou youn pa Okay youn pa Pòtoprens, pou youn pa Ayiti epi youn aletranje, ban m mache kòtakòt ansanm avèk li? Eske l renmen lè m rele l cheri? Eske l renmen lè m rele l mon amour? Eske l renmen lè mwen toujou ansanm avèk li pou nou ma. Ou konprann? Ou konprann? Sa l renmen an, depi w ta wè l ap kòmanse chanje, kòmanse vin avè l. Ou konprann? Ou konprann? Kòmanse vin avè l. Èske l renmen lè lè l vin cheri m mete dlo a pou ou, men dlo a nan douch la, al pran l nan douch la. Ou konprann? Hein? Ou vle m vin fou pipi yo pou ou, ou vle m vin vin pase savon pou ou, jis pou gen lanmou. Madanm nan li gen de fi l renmen sa. Cheri ou vle m vin graje kokoye a? Ban m graje kokoye a pou ou non cheri. Ban m fè tèl bagay pou ou non. Cheri eske w renmen lèm fè tèl eh cheri vini vini vini vini banm rense rad yo pou ou pandan w gen ti tan sa gen fi a li pa esklav tout chay pa ka tonbe sou dol si se nou 2 k nan kay la timoun yo poko grandi an nou mete tèt nou ansanm pou nou fè fwaye a mache dè demen si Dye vle pou timoun yo ap di m te wè kòman manman m tap viv pa lonyen rang toutan joure a pap mennen nou anyen Divòse a pap mennen nou anyen. An nou mande inyon paske nou gentan marye. Nou menm jèn yo ki poko marye ansanm avèk mwen, ki poko antre nan nivo sa, an nou mande Bondye pou l ba nou yon moun ki ka ede nou demen si Dye ve. Lè nou pa gen mwayen li ka kanpe ansanm avèk nou. Lè nou pèdi travay la l ka kanpe ansanm avèk nou. Lè n ka bwè dlo sik la n bwè l, lè n ka bwè dlo sèl la n bwè l. Lè n ka manje aran n manje l, lè n ka manje zo a nou manje l. Lè n ka touye poul la n touye l, men lè nou ka achte zèl la an nou achte l. Paske lanmou an li mande sakrifis. Li mande pou nou gen inyon e l mande tou pou nou gen yon tètatèt. San tètatèt, san rete ansanm, san diskisyon, san kominikasyon, li pap rive nilpa. Si m boude, gen diskisyon m boude, m bay moun nan do m, li ban m do l, li pap anyen. Gen yon sèvitè ki te pèdi madanm li konsa. Li rete nan diskisyon ak madanm li, enben madanm li. fache, li fè kòlè, e lè l vini ke madanm nan kite yon lèt pou li, li te ansent, epi se konsa ke yo youn pa t pale, li te ap doulè, li pa di mari a si l gen doulè, pou mari a mennen l lopital. Bagay la te vin grav pou li, menm rele l pa t ka pran telefòn pou l te rele, mari a vire do l l al travay, lè l vini, li te jwenn sèvant lan mouri ansanm avèk tout timoun li an, paske pa t gen yon kominikasyon vre, paske relasyon an, avan ke w dòmi ak mari w la, ou te gen yon pwoblèm ansanm avèk li, chache jere l, e lè w fin jere l, al dòmi, pase men nan tèt li, di nou pa gen anyen, paske nou ka gon diskisyon, men li pap dire pou lontan, byento lap sispann. Mèsi byen se konsèy sa m te vle pote pou ou e ou menm jèn yo, an nou rete do ba devan letwòn pou n tann Bondye chwazi pou nou, paske lè Bondye fon chwa pou nou, moun sa ap kanpe ansanm avèk nou, lè n ka manje e lè n pa ka manje. Pa janm egzije mennaj ou fon bagay, pa janm egzije mari w fon bagay, pa janm egzije madanm ou fon bagay ke li pat dwe fè nan vi l pou w pa regrèt demen. Jann ka viv la ann viv konsa demen si Dye jodi an w kapab ap soufri espere ke demen lavi kapab chanje pa divòse pa kouri al fè lòt pa kouri al fè lòt moun men tann Bondye paske l te di konsa lap avè w tou lè jou jiska la fen di mond se pa yon fab li ye sa Bondye di w la lap fè l kanmenm mwen renmen nou nan Jezi e se evanjelis pa w pa bliye Abòne avèk chanèl nou an epi pataje l avèk zanmi w paske wap toujou kapab jwenn konsèy yo chak maten nap toujou pote yon ti konsèy pou ou e nou gen yon priyè de fen dane nou pral fè la e pou w kapab jwenn li se pa moun ki pa pral pa ki pral pataje l ansanm avèk ou abòne epi wap jwenn plis bagay toujou mèsi byen m renmen nou nan Jezi tchaw tchaw tchaw pase bòn joune sou pwoteksyon mèt la.